Bonjou, bonswa, kòman nou ye fanatik it lakay yo, jodi a m panse ke se yon elbezi pou mwen, m te ka vin avèk yon ti videyo pou nou, m panse ke videyo sa m te fèl deja, m te fè videyo sa deja, bòt. Te gen yon ti difikilte, nou te oblije efase l depi yo delete li, bon m panse ke sa pa yon bagay ki trè grav, men m vin resi yo pote l pou moun ki poko te gade l. Bon videyo ke m vin moutre nou jodi a m panse ke tout moun konnen l, se yon videyo ki fèt an fas a fas, yon montaj videyo, a e di ke gen moun ki ap pwodui videyo, m panse ke ki ta anvi konn kijan ki fè se de montaj tankou la pou fen ane sa osi, ke nou ta anvi fè l. Men jodi a m vin avèk videyo an pou ou. Pou mwen ka moutre w kijan ke pouw fè ti montaj video sa. Pa bliye si ou menm ou fek vini sou chanèl sa, pou plis ankourajman e pou plis sipò map mande pou nou ka banm yon grenn abòne osinon mwens ke nou ka fè yon grenn like e si nou pa ta vle ban nou abòne a but paske sa se pa yon bagay kap trè extraordinaire pou sa but e nou di mèsi a ou menm tou lè nou te fek lage ti video funny an paske anpil moun te kòmanse ap enjoy li nou te vrèman renmen but nou di mèsi. Ti video funny sa yo pap kanpe but nap kontinye yo lòk pas sak pase ke nou pat gen moun ki te pou ase filme nou te vin jwenn yon moun konnya la ki pou filme pou nou but konnya la but nap enjoy konnya akoz de corona a moun paka jwenn moun fon seri de bagay but nou vin enterese konnya Bondye fè nou te gen yon grenn kolòn mwen Men kote avèm but nou oblije ap filme ansanm avèm a bliye moun ki poko konnen nèg sa misye rele clayby TV si nal sou YouTube nap make clayby TV nap jwenn misye nou ka al bal sipò a osi sou chanèl li an but pou plis de pa avan nou pap fè video a twò long nou pwal kòmanse pou nal moutre w kijan ke pou fè montaj video sa yo pa bliye rete abòne avèk chanèl la pou plis detay baww. Ok ok nou rete, just kounye a nou pral moutre w kijan ki pou fè montaj videyo sa, men avan sa map kite w gade kijan ke videyo an te filme e kijan ke li te. Foksyone avan ke li rive kote li a. Kounye a la m panse ke nou fin gade l. Kounye a sa nou gen pou nou fè, nou pral ale. nan aplikasyon sa ki rele KineMaster. KineMaster sa pa bliye map kite link aplikasyon sa nan deskripsyon video a pou nou. Son fason pou nou ka download li normalman, san problem, san filigrane, san okenn rapò de vi. San pèdi tan nap klike an nan aplikasyon sa ki rele KineMaster. Ok. Pa bliye fin master sa li gen nan play store nap jwenn li nan play store men an pa rapò sa nap jwenn nan play store an li gen filigran mak aplikasyon rete sou li lè wap edit yon video ou byen lè sa ou gen pou fè la wap antre nan ti simplice lan la ok la me normal la kounya nou pwal pwan video ke nou pwal fè montaj la nan pwal la kote ki di media ok nou pwal chache video a ok me video an. Meli, Mezanmi, m ban nou yon pa avan. Premye sa nou gen pou nou fè, lè n ap filme videyo an, fò videyo an, tankou la, pil pa ap plede souke, ozimwen ke ou ka ba yon moun filme l pou ou, men fò moun nan ta byen kenbe kamera sou fason pou l pa souke. Ok? Oubyen ou ka mete l kanpe yon kote pou ou pi byen, pou ka fè montaj videyo sa. Ok, jan n ap gade la konsa, n ap wè ke videyo ap pase. M ap pale la pou kò m. Ok? Ban m koupe bout pil m pa bezwen an. Ok? Goupe, m ap pale pou kò m la. Ok. Ok. Ok. N ap gade, m ap avanse. La m gen tan chanje rad la, m vin kanpe, m ap pale. Ok. M ap fè l repons. Ok. Pase ke, se kon sa. Ok. N ap pral koupe bout sa. Ok. An nou pale la. Nou pral koupe bout kote nou pa bezwen an. Kote m kanpe serye an ok. M koupe bout sa epi m koupe l la an 2. Epi la m ap retire kote ke m ap kouri ti chanje rad la. M ap avanse. M ap mete kote n ap pale a 2 an. Ok. Vap. An ala pandan l fin koupe la konsa n ap wè video a koupe. N al koupe bout dèyè ankò. Ok. Paw, paw, ok La m pa si ke l bon Ok, la, sa w gen pou fè la Pandan ke video a fin bagay la Wap wè ke m ap pale pou kò m But, m pa aprann Wè la pi bèw bagay la e fè a Pa bliye m te di nou sa deja Jis mwen vin moutre w kijan ke pou fè l Men, lè wap fè l ou ta vle pou l soti pli pwofesyonèl Se pou ke ou mete l chita yon kote Se fason, di l se yon moun k ap filme pou li Pa pa gen ti souke A di ke pou montaj la ka pi byen fèt Jis m jis moutre nou kijan ke pou nou fè l Pou nou ka evite fè l nenpòt kijan, ok Nap enik bay sa avan ok bout sa epi nou wale la epi la nou wale kote ki di duplicate as laye ok ok epi ou avanse save li epi ou avanse l devan wap ok nap gade ki la konsa eske nou pa wè kijan l ye. Ok Nap bout dèyè sa nou pa bezwenl ankò Nap koupe bout sa Vap vap Ok La nap wè yonn anwo yonn anba Sa ki pou fè wap peze sa anba Sote kouch lan Ok Epi ou agrandil Ok ou agrandil epi ou avanse isit yo Epi ou pwale la Kote ki di rekadraj Epi ou pwale avanse la Just Ok Ou avanse Epi Ou save l ankò epi ou bay yon ti agrandi pou l soti sou menm lòt la menm jan, menm fason. Just se sa ka pi bon pi bay pou ka ranje l la sou pye mang lan avèk lòt sipò ou bwa yo pou ka ranje pi byen ok. M panse ke li lon di bit konsa l ap pi nòmal ok. Byen ranje sèlè pou nou pa bay pou nou pa fè pwoblèm ok. Ok la nap gade kijan li la konsa gon ti gon ti rèk pase ok gon ti rèk pase ok nap rayi bò a la o kijan ke li ye la sa ke pou nou gen sa nou gen pou nou fè pou nou ka aranje ti pwoblèm sa la sa ke pou fè lè w pral bay yon ti koulè pou y ale menm jan ak sa ok ti koulè ki pou ale wap vin mete yon ti koulè yon ti kal ti koulè wouj sa sa pou yo ka soti menm fason. Menm jan nap gade la, koulye a gentan pran fòm li. Li kòmanse pa gen menm koulye ankò. Ok, m panse ke nap kite la. Ok, ok, pou nou ka plis bay lon kò, nou pral li la ankò nan menm koulye a. Nou bay yon ti koulye blanch, ki ka ti koulye blanch lan. Gen ti koulye blanch blanch lan ki ka vin soti ladan nòmalman. Men ou menm lwa fè pa bliye, si ou pa vle, si ou ta men l pa pi pwofesyonèl. Si konn ki jan ke wap fel ou ka bay ok nap gade la an al gade nap gade ki jan ke map pale ak misye nomalman ok la bay yo ap byen soti nomalman swiv byen ok swiv byen la si yon moun pa fot ou pa bon ou pap ka we ti erè a men sa sak pou we ti erè a paske ou konnen moun la ka filme lan just pa gen ti men tranble si sak pemet ke nou wel konsa. La video gentan korek ma. Ok la sa gen pou fè la pou ka ekspote video sa ou pale la. Epi la ou bal toujou mete lan on afèk yo lan FH2 a di 1080p pa 30 osinon pa 60. Mwen ma pranl pa 30. Ok. Fap. Epi. lap ekspòte. Nou di mèsi avèk tout ou menn ki tap enjoy ti video an, si vrèman ti video an te enterese ou, se pa bliye abòne avèk chanèl la pou plis detay. Babay tout moun, babay, babay, babay, nap wè nan lòt ti video sou menm chanèl sa ki se Hit Lakay. Hit! Baww!